Pika,
m vle w konprann ke di w renmen yon moun pa yon peche. E si l se yon peche, bon, ke m kondane l paske m di w m renmen l. Paske m pa ka retire ide sa nan tèt mwen. Ide renmen w lan, se kòm si yon ide ke m pa ka retire nan tèt mwen. Epi tou, fò m di w klè, Blaky zanmi m yo konn sa.
Poko. M gen kouw vin sou sijè sa. Blake zanmiw li ye. Mwen ou gen ase odas ou wap dim ou renmenm. Koman renmen sa ye menm? Koman moun renmen moun? Wa konn yon moun pa renmen yon moun tou kole la ankò mwen renmenm mwen renmenm tout kotem pase sou sou chimenm wap kanpe mwen renmenm. Banm di yon bagay. Bon lèm diw Blak se zanmim nan e pa paske m paka renmen avèw pou sa oubyen m pa dwe renmen w pou sa non.

Se mwen ki se big patnèl. Ayo di li rakontem tout bagay. E tansyon black se te vin flanbe ou anyen ankò. Men mwen pam nan diferan. Pam nan se renmenw an cheriw anbeliw fèw santi ou fanm fèw santi ou wap viv. Black te vin flanbem sa gen rapò poul wè avèm m pa kwè gen rapò poul wè avèw em pa kwè sa ap enteresew si w renmen yon moun m pa kwè ou e denigre pou vin denigre mennaj li anfas li.

Tout sa yo, se pa paske m pa ka kenbe pawòl yo non, men se paske m pa vle w soufri. Paske m pa vle pou Black imilye w jan l konn imilye lòt fanm li konn genyen yo. Black plen fanm, men m pa vle w viktim pami tout sa k ap viktim yo. M pa vle w soti yon viktim de Black. Si m t ap viktim, m t ap viktim deja. Bagay li plen fanm nan, sa e bagay ki gade l paske m poko janm kwaze l a youn. E jiska mentnan e ou k di, m poko janm kwaze l.

M pral fè yon sou kote black pou nou pase men sou black e pi gwo nan gen nan mouda black a tan epi pou l kenbe 2 moun sa yo epi kounya shit m tou gen fanm nan wi verite e pwèl m bezwen.

Ou tro mou m vin la ou m tro pi fache ke mwen e zanm nan sot kanpe m sou mwen lap sot di m yon paket bon bagay de ou wi. Kounya la lè w bezwen fè diskisyon ou chwazi yon bagay pou vin pale anpil pa vre zanmi m? Ki zanmi m gen ki pral rele w ki pral di w bagay sou mwen? Anplis tou kisa m fè w? Kisa w konnen m ka fè w? Hein? Anmwee m pa m pa konprann ou ditou ditou. Ou vin yon jan tankou ou bezwen ale. Ou wè kòman pou ale.

Kote w al la? Ou ka fè m souf man pou mande m kote m pral la?
M konnen w renmen apatman an. Wè e pa derespektan. Wè sa m pral di w la e pase m dirèk. E 2021 ye cheri, m ap dirèk avè w. Ou renmen apatman m. Èske misye fwape w? Pou yon fanm konsa m ta ka fwape? E sa m ta di tou? Cheri reponn kesyon an.
Wi li di pa. A manti!
Ou t ap toujou di wi. Wè mwen m se yon nèg ki dirèk. Jan w ap mache la a misye pa byen fè travay li.

Wè ou konprann banm jou sa m konprann kounya ou genlè gen yon nèg deyò a kap file w m konnen machin mwen anpàn m paka mennen w ale paske chak jou se soti
Waww sa pou m fè ou pral avè m? Non m pap pral avè w oh menm ke m te vle al avè w m pa te ka anchene pye w. Anchene pye m bebe poukisa w ap di tout sa ou konn pa gen anyen dòl wap fè nan lari a. Wi ou gen yon telefòn m te mèt te rele l. O vòt apèl la rete transfere chak tan. Depi ou soti e konsa. Pou m ka pa gen chanjman. M pa gen pwoblèm non. Konbyen zong ou pral fè? Ou mèt al fè zong. M pa gen pwoblèm. Wè ou prale la, m ap lakay ou m ap fè manje lè ou vini pou jwenn manje fèt. Anben ok. I love you baby. Love you too. Fè pridan wi. Dakò baby. Pa fè m fè jalou non.
Mwah. Fanm Wè tonè boulem fòm mete siveye fanm sa ou paka dim konsa chak jou ou leve ou soti nap wè.

M anfòm wi, e ou menm? M pa t anfòm non cheri, men depi lè w vin bò kote m nan m santi m tèlman anfòm, sa k pase menm? Ou manje byen? Kòman depi m bò kote w la ou santi w byen, imedyatman ke w wè m ou anfòm? M twouve sa w di an epi trè bizà. W ap twouve l bizà wi bebe, paske nan mond mwen vle mennen w lan, se sèl nou de sou planèt la k pou viv ladan l. Poko poko. Talè talè talè talè talè. M poko janm konprann sa k ap pase la. E pa zanmi m ou vle zanmi m? M wè w vle depase lè bò m. M pa vle sèlman zanmi w baby. M vle plis ke sa. Ou konprann sa cheri? M vle plis ke sa. Paske ou tèlman enpòtan nan zye m. Sa ke m ap gade an fas mwen an m vle posede l baby.